Bonjour et bonsoir a tout zanmi et fanmi Bon Goût Cuisine et nou kontan pou nou retrouve ou anko zanmi nou et nou di ou merci a ou menm ki abone avek chanel lan ki pataje videyo yo, ki renmen videyo yo, sa fè nou kontan anpil e nou apresye sa, e nou mande Bondye pou l beni w pou sa. Ou menm ki fèk tonbe sou chanèl sa, ki poko abòne avèk chanèl la, nou ankouraje w fè sa, si w fè sa ou pap regrèt, paske nou la non sèlman pou nou fè manje, montre w kòman nou fè manje nan Bon Gou Kwizin ki gen bon gou, e nou fè manje yo tou ki bay lasante. Se konsa tou nou la pou nou enfòme w kisa e kòman ou dwe manje e paske sa wap mete anndan w li gen yon gran enpak a sante w e se nou la pou sa pou nou kapab ede w manje byen e sa ap ede w tou rete an bòn sante. Nou di mèsi a tou a ou menm ki ekri nou. Nou gen yon zanmi ki mande nou pou nou montre e de kèk imaj avèk yon video ke nou te fè e nou te pale de yon seri de vyann ki se process meat yo rele l an anglè e vyann sa yo lè nou di process meat ki sa nou vle di e kèlkeswa vyann ke pa egzanp ou va wè yo tiye e yon bèt, an nou di yon kabrit, yon mouton pa egzanp, vyann nan frèch, vyann sa li pa an pwosès mit. Men si yo pran an pati nan vyann sa, yo mete an kemiko ladan l, yo kraze l, mete sèl, mete epis ladan l ki foun bay vyann sa an seri de gou, vyann sa yo, e yo pwodui an seri de bakterya ki pa bon pou kò a, ki pwodui maladi. E yo revele. Foto sa ke nou wè la, yo revele tout vyann sa yo, yo gen yon risk ki gran a ki ka devlope kansè nan kò moun. Mwen ankouraje w zanmi m, an depi de tout efò nou ap fè nan lavi, e nou akòde enpòtans avèk anpil bagay ki pa vrèman, nou pa di ki pa nesesè non, ki pa priyorite. Nou konnen nou bezwen yon seri de bagay pou nou e fè tèt nou plezi, men nou vin ankouraje w tou e pou manje bagay ki bon pou kò a pou kapab kenbe kò a an sante. Jan de vyann sa yo nou mande w ou menm zanmi e fanmi Bon Gou Kwizin Kreyòl pou evite yo paske yo ap fè enpak sou sante w. Nou mete imaj yo, genyen hot dog, genyen ham, genyen sausage, e genyen salami, e jan de vyann sa yo, e genyen bacon tou, gen moun ki di yo pa konnen ki jan de vyann yo ye, sitou an Ayiti, nou konnen gon seri, spesyalman bacon, m pa konn wè bacon an Ayiti, m pa konnen pou kounye an si genyen l, gen moun ki pa konnen ki sa yo ye, pafwa nou gen dwa ale nan market, nou achte yo. e nou pa konnen nou pa konnen e ki efè yo ka pwodui nan kò a, nou vin ankourajew zanmim evite jan de vyann sa yo, evite jan de bagay sa yo ke nou ap manje kòm nou te di deja yo bon nan bouch nou men yo pa bon pou sante nou yap detui sante nou silvouplè mwen renmen nou anpil mwen ta renmen ke nou rete an bòn sante e siw konnen ou gen yon zanmi ou gen yon moun ki e ki manje jan de vyann sa yo anpil nou envite ou pataje video sa avèk e moun sa e abòne ansanm ak chanèl la chak fwa nou pote yon enfòmasyon ki ap ede ou ki ap bon pou sante ou e e li ki ap bon pou sante ou pou video sa kapab antre lakay ou silvouplè Se te zanmi w e Judith ki te nan Bon Gou Kwizin Kreyòl ki te vin vle fè ti pale sa ansanm avèk nou. Ide a se te montre nou jan de manje, jan de vyann sa yo ki pa bon pou sante nou. Se sa k fè nou mete foto sa a e la pou nou kapab wè sa ke nou te vle di. N ap rete la pou jodi an. Nou te kontan pou nou retwouve w. Nou vle di w ke nou renmen nou tout anpil, nou apresye e tout sipò nou bay avèk chanèl la e nou swete ke Bondye beniw pou sa nou ap rete la pase rete avèk lapè ke Bondye beniw nap wè nan yon lòt video a la pwochèn e babay.